WS Koman ou ye? Byenvni nan yon nouvo videyo! Nou konnen nou fè anpil tan vre ke nou pa fè videyo sou nou, se sa fè jodi a nou pote videyo sa pou ou. Se yon videyo ki trè trè trè trè trè spesyal. Donk sa nou pote pou ou, se videyo Amoustou la. Nou chanje kay, kounya nou vin montre nou men ki kay nap viv kounya la. Donk se vizitè ou pa fè w vizitè l, an n kòmanse ansanm avèk nou. Ou bon? Pou nou kòmanse, yo fèk antre, gen asansè paske jan nou ka panse nou nan piso, nou nan onzyèm etaj anndan edifis la. Donk sa se asansè lè nou sot anba pou nou ka monte yo. Nou gen twa asansè.

Nan bwat la. Donk, kounya la, sa se tout koulwa nou genyen paske se plizyè kay ki genyen l la. Donk, sa se koulwa a, sot depi la rive la. Dja. Dja, e kounya la, sa se pòt kay nou an. Donk vin pase pase pase pase ansanm avèm vin lèw fèk ap antre nan kay la premye saw wè se sa pouw ka siye pye anvan moun nan antre paske li sot nan lari pou li ka siye pyel poul ka antre sa se limyè kote pou nou ka limyè limyè lè nap antre nan kay la epi tou la kòm nou ka wè si yon moun sone.
Wap wè l wap tou wè moun ki kanpe deye yo ana. Nan tou sa ou ka gade pandan pou w ka wè men kiyès li ye donk se sa sa vle. Donk pa se team WS. Donk lè nou ouvè pòt la nou rantre premye sa nou wè tou se alam ki gen nan kay la paske nan chak kay gen alam sa donk sa nou fè lè nou pral sòti nou aktive alam nan epi tou nou sòti donk nenpòt moun ki ta vini ki ta ouvè pòt la epitou alam nan gon valè tan pou li sonnen depi wè li sonnen nan valè tan sa w pa gen tan mete kòd la donk yo ap gen tan konnen e pa nou menm donk lapolis ap gen tan vini sou le chan nan ka l ap konnen kisa k ap pase moun sekirite yo ap gen tan kouri pou vin konn donk e sa k fè alam sa li la pou pwoteje nou si yon moun ap rantre nan ka la san nou pa konn konsa nou gen telefòn sa tou telefòn sa li menm sa li sèvi. Se pou si nou gon kòmand nou te fè ki rive pou moun New York ki nan pòt yo ka rele nou men kòmand lan rive. Si nou gon pwoblèm tou nou bezwen moun sekirite yo anba ap yo nou ka rele yo pou yo vin kote nou. Donk se fonksyon sa telefòn sa gen. Avèk la sa se tab elektrik la. Tab elektrik la li menm se pou nou ka jere kouran ki gen anndan kay la. Donk chak sa yo gen yon chak bouton sa yo gen yon fonksyon yo fè. Pou fèmen limyè kay la, pou ka dekonekte tout sa ki gen nan kay la nan kwizin nan, pou ka konekte sa ni ki nan genyen nan chanm yo donk se pou sa tab elektrik la sèvi pou nou ka jere kouran an pou nou pa gaspire kouran donk an tou se sa ki genyen la.
Nou kòmanse la nou rive nan kwizin kay la nou ka wè tout sa yo gen plaka anlè pou mete asyèt. Pou mete kiyè, ou ka mete vè tou nan bòl la. Sa yo ye vè yo pla. Pase ansanm avèk yon ti WS. La, se lòt manje kòmsi nan stil lèt, kòn flèks, pen. Pen, kafe, estil manje sa yo pou mete ti desajouno sa. Pou dejene.
Dejene pou le maten. La, nou gen asyèt yo, asyèt fayans yo, avanse. E la n mete yo avèk kèlke sou pla, bòl. Ka bare tou sa. Yeah. Donk la,
nan sa, nou mete ustensil pou nou ka jwenn pou nou opere nan kizin nan tankou la, e eponj, papye fatra, likid, tout bagay sa yo. La, se la k preske gen tout bagay kòm si kizin bay manje yo, manje a grès yo. Wè sou dife tout bagay sa yo. E la, nou mete yo.
pou demen. E la sa se mikwo-wond ke nou genyen, donk se ladan lè nou gen manje pou nou chofe, se ladan nou chofe manje nou yo. E la sa li menm, ki jan l rele? Bon di m double vez, m pa ka je l di w, m pa konn l. Donk li menm sa li fè, paske sa se fou a ki anba l la. Donk sa nou fè ansanm avè l li menm, lè nou ap fè manje, Nou ouvè limyè a pou li ka klere fou a kote nap fè manje a epi tou pou li ka fè ke kay la pa gen sant manje donk se sèvis sa ke Zali menm li bay nan kay la menm si li pa konn nan.
Dyak. Fou a li menm. Chnay sa esplike fou a cheri. Fou a li menm sa son fou ki sèvi avèk kouran e li gen 2 plas sèlman kòm se nou 2 a sèlman ki nan kay la. Donk fou a kòman li sèvi? Donk lè nou pral sèvi avèl avan se pou nou ta montre timoun koulè EVS yo. Li sèvi avèk bouton sa yo e touch li. Donk ou limenl, sa se pou ka chwazi sa ou bezwen yo, sa se devan sa se dèyè. Aprè sa pou ka chwazi nan ki volim wap metel, ou ka bal ki valè tan ou bezwen tou ke lap fè. Ou ka bloke sa yo pou sa wap sèvi ladan, pou lòt sa yo li menm. Donk, li menm tout bouton sa yo, sa se pou ouvè, sa se pou bloke, tankou la lè wap fè manje a, pou lòt bagay pa pase sou li, pou l pa, kòm si la sou volim ou te mete l la, pou li pa desann, donk tout sa yo tou bloke. Epi tou sa, kòm nou ka wè sa e cho, li kòmanse cho la, li sou volim 5, ou ka mete l sou valè ton w vle a tou. E lè w fin avè l. Ou fèmen. Lè w fèmen l, li ba w ti ach sa. Ach sa li menm sa li vle di? Se pou ka di pa manyen sa paske li cho toujou li poko ka netwaye. Donk, sa se an gwo se konsa fou a sèvi. Donk, sa se anba nan fou a. Sa se kote lè w ap fè gato, w ap fè poulè woti, w ap fè lòt ti bagay, ou mete anba l. Sa se kote ou ka kontwole tan an pou ouvè l men ki pati ou vle ki limen. Donk sa se sa. Epi sa se sèvyèt nou sèvi nan fou a, tòchon, tout bagay sa. Donk sa se frijidè. An nou ti nou revès. Kote nou mete bagay manje toujou bagay pou bon. Donk.
Bon kounya la sa se sak genyen sou tèt fwa sa vle di sa e blendè pou nou chofe dlo, epis, lwil, suk, sèl. Donk an gwo sa e sak genyen sou tèt fou a. Epi tou sa se bagay kote lè nou lave veso nou ka metel sèch. Donk sa se kote nou lave veso yo. Epi tou mwen montre nou lè la limyè kijan li parèt. Donk sa se kwizin nan an gwo.

Epitou sa se poubèl nou mete bò fou a kote lè nou ap fè manje nou jete fatra a donk sa se poubèl.
Ya Team WS vin ansanm avè nou la nou ka wè salon an la sa se kanape a epi nou wè televizyon ansanm avè tout kwen bagay pou met televizyon donk salon an li pa fin twò konplè salon an pa fin twò konplè nou ka wè li manke ti tab la la pou gen ti po flè kidonk si gen moun si gen vizitè. Si gen vizitè ki vin wè nou, nou chita, nou ka la, nou ka bwè ti ji nou, nou ouvri afè nou, pa fin konplè. Donk, nou gen pou nou fin konplete salon an, se sa k fè li pa gen anpil bagay ladan. E li manke tou yon ti kapèt pou nou mete nan salon an, pou li ka parèt pi bèl epi pou nou mete ti tab la sou li. Epi fenèt sa, li menm.

Move fenèt la ou wè tout bèl view lè nan nwit li vrèman bèl vrèman bèl mpap ba nou manti team WPS lè nan nwit li nòmal anpil anpil anpil anpil mwen menm spesyalman mwen menm e la mtoujou vin poze mvin enjoy mwen poum konn tout sa kap pase deyò a paske mjou la anpil mpap ba nou manti. la epi ou fèmen fenèt la ka ouvèt tou de bò tou si w vle bò sa ou ouvè l si w vle bò sa ou ouvè l pap ban nou manti yo m vrèman renmen kay la team WS bagay nòmal so m pa gen anyen pou m reproche kay la mwen t ap travay pou sa lontan. Mande, WS, Ann al ansanm avè m kounye a nan chanm a ou kouche a. Donk, pase ansanm avè nou nan chanm kote e la nou fè tout ti afè nou, tout ti kochonri nou de. Chut! Pa pale!
Donk, pase nan chanm la. Sa se espas. Favori nou.
Vin avè nou Team WS. Team WS. Donk sa se chanm nan. Ou jèjè ti nounous sa wi. Yeah.
Donk menm jan nou ka wè nou gen kabann nou la. Li pa gen anpil bagay andè vre paske nou te bezwen gen espas nou. Sa se kabann nan. Nou gen yon ti bankèt tou pou nou ka chita devan kabann nan lè nou vle. Sa se bib nou mwen metel la pou ki rezon paske chak lè nou pral dòmi nou toujou priye nou pa janm manke sa paske nou mete Bondye nan tout sa nap fè avan epi tou sa se poubèl nou e menm jan nou ka wè a menm jan Wiz sot moutre nou nou gen menm fenèt sa tou nan chanm nan donk sa se fenèt

Ou wè ki jan deyò a ye. Ou k byen jwi ti privilèj yo, ti bèl vi ki gen deyò a. Ya! TMWS. An n kontinye. An n kontinye pou. La nou manke yon tab de nwi. Nou pral achte yon tab de nwi pou nou ka mete la paske la nou gen lanp de nwi nou an. Sa se pou lè li fè frèt paske bò isi a fè frèt anpil pou nou ka chofe chanm nou an pou nou ka byen dòmi. Donk se ti tab de nwi sa nou manke. Apre sa, bò sa, ki sa nou genyen bò sa? Sa se klozèt nou an. Donk nan klozèt la, nan pati sa a, sa se rad sèso yo. Nou mete tout bon rad nou yo kwoke ladan nan sèso tout bagay. Sa se lenn ki gen anlè a.
M ap montre nou sèso a byen. Team WS, m ap montre nou klozèt la byen. Seye rad yo. Sa se malèt nou. Gen yon pati nou pa ka wè nan klozèt la li rive tout dèyè.
Donk nan pati sa a, sa e kote nou kase rad nou, nou separe yo, chòt avèk e jip, sa se mayo, rad, epi tou sa se souvètman, donk nou pa ka montre pati sa a, pati sa a nou pa ka wè l, epi tou sa se sèvyèt, rad, tout bagay istansil nou nèt. Donk, nan bò sa a. Sa se lòt pati nan klozèt la kote soulye nou nou mete la. Talon, Chinese, tout bagay nou, tout sa nou bezwen se la. Sa ki kote ki fèt pou soulye menm? Meni, Team WS. Kote ki fèt pou soulye, e la nou met tout soulye nou. Ya Tout tenis tout bagay nèt.
Donk kounya la nan menm chanm nan nou tou gen douch nou donk sa ki pase pou lè nou bezwen nou bezwen pipi nan nwit pou nou pa nan leve ap sòti de lòt kote donk sa fè nou tou gen douch nou bò chanm nan donk nou pral pase nan douch la avanse ansanm avèm.

Tout likid, tout bagay nèt. Epi tou, sou bò sa, sa nou genyen se machin a lave a, panye rad sal nou, bagay pou nou ka sèche rad la. E sou bò sa, sa se kote nou fè bezwen nou, WC a.

Ou pat konnen nou pral soti deyo pou nal moutre w e piscine nan kay la tou nou gen club sport kote poun fè sport an fèt pou moun ki chili yo gymnas yo epi nou gen piscine nan nou gen piscine nan anba nou pral moutre w team WS an al ansanm avè nou pou wal wè tout bagay nou gen yen.

Si w potko abone chanèl la pa bliye al fè sa. Abone chanèl la, aktive klòch notifikasyon pou w ka resevwa tout dènye videyo ke n ap poste pou ou a. Donk, kounya la nou ap travay darachpye pou chak prèske chak semèn pou n bay Team WS on videyo. Paske nou sispèk fanatik nou ap soufri anpil anpil anpil. Team WS bon.

Nan chak pòt, bò isi a, pou w antre nan chak kote fò w mete anpwent ou ki pa ouvè pòt la. Donk sa se sal kote nou lave rad nou, malgre nou gen lava dlo e machin a lave nan chanm nou, lakay nou, gen kote pou lave rad nou. Donk nou pral antre. Donk menm jan nou ka wè se anpwent mwen mete pou nou ka antre. Donk sa se kote pou nou lave yo. Donk sa se kote ou sè pou w ka sèche rad yo mete rad yo sèch e sa se kote w lave. Donk youn nan bagay ki gen bò isi a pou w lave se yon ti kat ou genyen nan men w. Ti kat sa ou rechaje l aprè sa ou foure l nan machin yo e ki ka pèmèt ou lave. San ti kat sa nou pap ka lave anyen. Donk sa se machin nan. Sa se sal la. Donk ann sòti avè yon Team WS.

Lord. Edifis la tout bagay nèt se teknoloji ki genyen ladan. Donk nou gen yon sal datant kote ki yon kote tout moun ka vini chita pou ka vizite.

Donk sa se pisin edifis la. Donk sa se la nou genyen lè nou bezwen benyen. Nou annik vin la pou nou ka. Enjoy nou sitou nan moman sa li fè cho anpil anpil anpil anpil anpil. Sa se piscine nan. Nou wè jan li gwo, li bèl tou. Donk sa se foto vin lè w vini nan piscine nan pou ka jwe. Sa se ti tèren basket nou genyen. La, wap montre nou team WS, ou mete yon ti balon. nan mitan an la. Epi, chak moun pran jwe, kenbe manch jwè pa yo. Manch sou bò isi yo. E pa vre, manch ki met toujou leve. Manch sou bò isi yo, gade, manch sou bò isi yo, yo pou jwèt sou bò isi. Lòt manch sou bò isi yo pou lòt jwè ki an fas la. Lòt ekip ki an fas la. La, met ti boul la epi, men de ekran yo toujou leve.

Ou pa antre la paske ou antre lakay ou. La se pakin nan. La e pakin nan pou nou wè. N ap gade la. La se pakin nou. Kote pou met machin nou. Estatis yo ye. Men pa gen pyès lòt moun ki gen aksè avèk pakin nan ke moun k ap viv anndan edifis. Tèks la. Chak pati m gon nimewo, ou ka wè chak pati m gon nimewo pou yon moun diferan. La. Ti m double VS, Anale an atik ansanm avè m. Jan m te di nou an, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa bliye, abòne, aktive klòch notifikasyon pou w ka resevwa tout dènye videyo ke n ap poste pou nou, epi redi nou sa ankò, semèn sa a, Konsèy ap se men e e tan kap vini an nan moman kap vini an la se moman nap poste plis video paske nou fin regle tout sa nou gen pou nou regle nou fin konplè nèt pou nou bay team WBS video prèske chak semèn prèske chak weekend paske fanatik nou ap pede soufri anpil yo toujou ap di nou pa poste souvan nou pa dis nou pa dat donk se te yon mank de aranjman kounye a m kwè nou fin aranje tout bagay nou gen tout bagay nan men nou pou nou bay team WBS video. Epi like video a pataje pataje.
Donk sam ta di nou ankò team WF. Donk ou mèt kite nan kòmantè a pou nou kounye la tout video ke nou ta renmen nou fè pou nou paske kounye la nou a la sèvis de nou menm. Tout sa nou bezwen fè nou konnen epi tou nap fè tout sa nou kapab pou nou ka fè video pou nou. Donk di nap kontinye ap wè ti pa ti tout la. Youn nan bagay poum pa mansyone nou se ke edifis sa gen anpil sekirite ladan. Anplis nou gen moun ki pou resevwa nou nan pòt la ki pou sekirite donk lè wap antre, lè ou vin vizite nou fò bay non tout bagay e nan chak kote tou gen yon kamera kòm nou ka wè la donk nou gen sekirite san pou san 24 sou 24 7 sur 7 nan tout zòn sa nou ka wè. Team WS kounye a ann al ansanm avè nou pou n al wè club sport kote pou fè sport, gymnase.

Lè nou kanpe nan etaj nou an, lè n ap gade se bèl ti bagay. Donk, an n al ansanm avè nou nan jimnaz la.

tout sa w fè isi a, se ak anprent ou ye, tout kote w ap pase, se a anprent ou ye. Sa vle di anprent ou anrejistre nan tout edifis la la nèt. Si w bezwen antre nan jimnaz la, ou jis klike epi ou antre. La, pòt la ouvè. Ya, teamWH jan nou te di w la la. Nou sot moute opisin yo, nou sot moute o pakin yo, tout sa ki gen nan departamento a. Bon pou kounya la nou pwal moute o jimnaz la kote pou chnay sa fè spò paske m wè vant li gentan kòmanse ap gwo kounya li dwe ale pou l fè spò pou l ka byen aranje kò l. Mwen menm m pa nan fè spò paske m pa gen pwa pou m leve fè. Team WS ann al ansanm avèm. Nan se kote li ye. Lè w ap antre nan pòt la menm jan w te di tou se yon pant ou mete pou w antre nan pòt la epi tou chak kote w ap antre gen likid donk alkòl jèl pou w ka pase nan menw paske fò w prezève tout bagay li. Donk sa se sal jimnaz la. Donk sa se bisiklèt kote pou w ka fè spò. Ou cho fre won fon wap komanse leve fè yo donk sa se kote a donk lè ou ka fè nenpòt spò ou vle paske gen tapi tou yo baw tapi ou annik kouvè tapi a atè epi tou ou fè spò nòmalman gen tout bagay la li byen ekipe. Donk sa yo bisiklèt spò sa yo yo plis itilize yo pou moun ki bezwen fè jarèt tou si w bezwen fè jarèt avèk tou li bon pou poukisa m te ka di sa pou vant.

E sa li menm ti WS nyarr. Sa e kote pou fè moun tankou fanm kap fè kap fè dèyè ou mete bwa la devan vale desann ahh depi li fè dèyè. Sa e pwa yo men chak pwa yo gen nimewo pa yo donk si w bezwen leve 30.

Donk lè pou sòti nan edifis la, se yon pwent ou mete dwòp pou fè tout sa pou ou fè men jan ta di nou tout bagay sèvi avèk yon pwent la. Donk se la a nap fini aristo la. Donk nou montre tout sa ki genyen nan kay nou an, tout sa nou genyen kòm itilite, chanm nou, salon nou, pisin tout bagay nou. Mesi epi nou te renmen videyo. E pa bliye al abòne avèk chanèl la si ou pa t ko fè sa, kite yon kòmantè pou nou.